Salitasyon spesyal pou chak zanmi ki toujou pran le tan pou swiv emisyon tout ti koze, mwen menm tou m santi m kontan pou m pote emisyon sa lakay ou. Ou menm ki poko abone avèk chanèl lan, m pral montre w kòman pou fè l pandan ke nou pral detaye tout bagay pou ou nan sa k pral di yo. Sijè sa ki te di divòs e ki koz ki ka mennen divòs, jodi a m pote seyans 3 pou ou kap dènyè seyans nan sijè sa pou emisyon tout ti koze jodi a la. Nou, n ap antre dirèkteman nan kat, nan katriyèm faktè lan. Ok, faktè sa a, m pral site pou ou, m pral di ou kisa l di. Katriyèm faktè lan di, mank de kominikasyon. Ok, tout moun okipe, madanm al travay, mari al travay, youn pa gen tan pou lòt. Ti tan yo genyen pou yo kominike an se lè yo monte sou kabann, epi sa w tande a tou, m p ap ba w manti, s on kesyon de wouch manmi, wouch papi, s on kesyon de byen fè sèks, apre sa, tout kominikasyon koupe. Se sèlman nan moman sa yo moun sa yo genyen pou yo kominike. E moun sa yo pa janm pran letan pou yo fon bon jan dyalòg epi fòk gen sa tou de tanzantan gade pou nou wè kòman nou ka evalye fwaye an evalye maryaj nou m pral di nou evalye a kisa l vle di evalye maryaj lan vle di Se tankou w te nan yon sal de klas, epi w ap prepare egzamen chak fwa lè a rive. Se menm jan tou pou w evalye maryaj nou. Pran madanm ou, si nou gentan gen timoun nan fwaye an, chita tèt kole ansanm avèk yo, kat sur table, epi kòmanse eksplike Men ki sa k te dwe fèt, men ki sa ki reyalize, men ki sa k te dwe fèt ki pa fèt, men nan ane k ap antre a, men ki sa ke nou genyen nan objektif nou pou reyalize. Lè konsa, tout moun pral bay opinyon pa yo, tout moun pral santi ke yo itil yon bagay nan fwaye a paske yo gon konsèy, yo gon ide pou yo pote, e konsa mes amours, sa k pral pase, Na va wè kòman santiman yo pral devlope. Sa kenbe santiman anpil epi li anpeche moun divòse nan maryaj. Nou konnen an kèlke sòt, lè yon fi li menm li pa jwenn dyalòg nan men mari l, lè l jwenn yon lòt nèg k ap ba l dyalòg, sa sèlman fè l jwenn atansyon lòt kote, Ok sa selman kont pou fè fanm sa li jwenn atansyon an yon lot kote fok nou jere sa mesye yo paske sè le dyalog ki don mes amours ki prèt atansyon le parle sa li vreman enpotan nan yon koup fok nou kapab dyaloge avek madanm nou ok. E depi ou wè, wap viv an koup avèk yon moun, ou marye avèk yon moun, ou nan relasyon santimantal avèk yon moun, li manke kominike ansanm avèk ou, rezilta a se ke moun sa a li pa ba w atansyon ti cheri. Se sa ke l vle di, moun nan pa gen tan pou l montre w ke w enpòtan, li pa ba w atansyon. Paske. Atansyon, Dyalòg nan yon koup, li fikse atansyon, li soupveni atansyon. Sa se yon bagay ki kach li ye. Fòk gason yo konnen tou mezanmi le mwen jès kont. Fòk yo konn sa. Fòk medam yo tou, fòk yo konnen. Kèlkeswa ti bagay, piti an, ti zwit bagay la yo, yo pa vle fè a, fòk yo konnen l konte, ok, lè mwen detay mes amours, lè mwen detay konte, fòk ou toujou gon ti bagay pou w ap rakonte avèk moun nan. Sa w twouve ki pi piti a, se li menm ki kapab lajè yon peyi. Fòk ou kapab bay moun nan ti detay. Ti bagay ou wè k pi piti. ou panse k pap koze pwoblèm nan fwaye an, enben se li menm pou mete atansyon ladan l. Mesye yo tou, kèlkeswa ti jès li ye a, se pou mete atansyon ladan l paske li konte tou. Mari w pa ka ap sòti mes amours. Epi bon, l ap sòti, li gentan rive nan pòt la ou menm w ap okipe zafè w, ou pa menm ka gentan di cheri tann mwen ban m pote yon koudèy sou ou pou wè si kole chemiz li byen ranje, pou wè si teni yo ale, pou wè èske mari an kèlkesòt li byen abiye. Fòk ou kapab fè sa, pase sa a li se yon kominikasyon li ye ok, se yon fason pou kominike ansanm avèk moun nan tou. Madanm ou tou, li rete lakay, l ap fè manje, l ap fè lesiv, se rete l rete konsa li sipoze jwenn li, on kout fil pati, menm ke n ap viv anndan kay ansanm, nou pa detache, nou pa nan lòt, yonn nan peyi sa, yonn nan peyi sa, menm ke se anndan kay n ap viv ansanm cheri, li dwe jwenn ti tèt apèl lan an, jwenn ti tèt apèl lan an, alo cheri, kòman w ye manmi? Kòman lesiv lan ye? Manje a pare? Hein? Nan ki pwen w ye nan lesiv lan la? A cheri ou konnen si w, si m te la, m t ap ede w? Men m wè ki dlo m t ap jete pou ou, sa a fòk ou ka fè l, on ti kout je tèm tonbe nan zòrèy li, lè sa fèt konsa, kisa moun nan santi? Sa moun nan santi an kèlke sòt? Waww! Malgre m ap viv avèk moun nan anndan kay, li pa elwanye, m santi m konble. Sa ap bay moun nan ankourajman, l ap bay moun nan anvi viv. Fò nou ka mete medam yo an valè nan sans sa. Se pa pase tout jounen nou deyò, epi apre sa lè nou antre, salut! Epi lave men, men manje, manje, epi monte ka ban nou dòmi. Non li paka konsa ou ou soti ou al travay se tout afè nòmal ou rele madanm ou nan telefòn pou konnen kòman jounenl pase pou konnen pil travay lap fè lakay lan kijan sa ye pou li e menm ke lal travay tou lòt kote cheri ou rive nan travay lan sa e travay gason wi cheri fanm nan tou dwe fèl men sa gason an dwe kontribye ladann anpil anpil. Bon! M pral ban nou senkyèm faktè lan ok, k ap dènye faktè nan emisyon sa nan sijè sa nan emisyon jodi an, ki kraze maryaj gade rapid vit ok se sa k rele lè bo paran m pral eksplike w ki sa k lè bo paran ok fòk ni mari a ni madanm nan yo jere relasyon k ap genyen avèk paran yo. Tout moun konnen ke Ayiti se yon ti peyi ki gen chomaj ladan l. Sa tout moun konnen l. Ok, le pli souvan lè se gason an k ap travay, ou toujou jwenn ke li genyen paran l sou responsabilite l, yon ti frè, yon ti sè, yon ti fanmi sou responsabilite l. E fòk nou toujou antann nou sou dosye sa. Antann nou ke paran yo ap toujou bezwen èd nou sitou sitou mes amour mwen di sa ankò lè se nan ti peyi ke wap viv atan a sa paran yo ap toujou bezwen pou lonje men ba yo si se nan gran peyi moun yo ap viv pa gen pyès danje ak sa non paske menm ke w marye w pa bezwen met nan tèt ou ke w pral okipe manman w pral okipe papa moun yo deja viv nan gran peyi deja yal travay chak prèske chak jou oubyen chak jou Ok pa gen tan pou yo chita lakay pou yo fè tripotay ke moun an Ayiti yo konn gen abitid fè la plipa nan yo. Ok moun nan genyen asirans de vi li, li gen ti mwayenl poul byen bouje, moun nan pa bezwen èd ou, menm ke w genyenn ou pa genyenn sa se pa bagay ki gadel paske lap byen bouje. Lè konsa ou menm sa w dwe fè, Ok ou envite moun nan fè bèl sòti, manman ann al dine ansanm, ou al nan restoran ou chwazi peye, manman vin dine lakay mwen ou fè ti sòti ou bèl ti sòti ansanm avèk moun nan pandan wap fè ti sòti a madanm ou ok moun sa tou ou pote bèl ti kado pou li ou di manmi men sa m fè w kado lè sa moun nan ap santi ke ou fè bèl jès ansanm avèk li epi sa tou rete la. Youn nan bagay ki konn bay danje ankò, se lè w wè swa youn nan fanmi pa, non youn nan paran fi a vin rete nan fwaye an, youn oubyen youn nan fanmi gason an vin chwazi abite nan menm kay ansanm avèk moun yo ki fin marye ok. Lè konsa, gen paran k ap, w ap jwenn lè yo ret nan kay la ansanm avèk ou pa gen pwoblèm, yo se yon èd, yo se yon konseye, tou sa y ap ede maryaj ou avanse. Men gen de paran ki vin rete lakay ou anndan fwaye w cheri, Se rezilta se kraze maryaj ou paske moun sa yo yo toujou la pou fè tripotay, si se paran gason an ki la, paran gason an pral gade pou yo wè oh fi sa li pa bay marim manje byen, men marim ap soti li pa ranje rad, li pa fè sesi, leta ap bay fi a tout defo ki egziste nan mond lan. Ou konn jwenn tou lè se paran gason an Lè se paran fi a ki vin rete tou lakay moun yo, ou konn jwenn li konn li konn toujou ap di o gason sa, li peng, li pa fè sesi, li kite se pa fi a kap travay kap fè tout bagay. Li twouve tout vye defo tou pou l bay gason sa, gason an te gentan pa gen plas li anndan fwaye an pandansetan ke se lakay moun yo wi, pwòp lakay moun yo li vini fè ladesant epi l te gentan wè moun yo pa bon, l te gentan ap bay chak moun defo. Sa vle di m pa di paran gason, paran fanm pa al rete lakay pitit nou lè yo marye m pa di sa ok nou ka toujou chwazi al rete lakay moun yo men avèk yon kondisyon ke nou nou a limit ok nou gen limit nan fwaye moun yo pou nou pa al kraze fwaye mesye dam yo paske nou menm nou fè vi nou deja yo menm yo apèn ap debite nan bagay yo rele yo maryaj nan fwaye an fòk nou bay moun yo yon chans pou fwaye yo avanse Ok, toujou kenbe limit yo anvè moun yo anndan fwaye yo pou yo kapab konprann sa yap fè a. Nou pa bezwen yon konseye pou nap kraze maryaj moun nan ok. Se kòmsi otorite parantal lan tèlman fò ok, li tèlman twòp, de moun yo se de moun ki te mal chwazi. Yo te gentan ap bay bagay lan tout defo, moun sa yo mal chwazi, m pa wè poukisa e moun sa yo ki yo te chwazi. Non, jèn marye yo, menm ke nou pa jèn marye, nou marye nan granmoun, Sa pa yon pwoblèm non. Men nou sipoze swanye relasyon nou ansanm avèk paran yo. Ok sa ap kenbe relasyon nou. Yon fi ta sipoze klere anpil wi pou l ta jere, pou l ta sipòte paran gason. Paske si se pat yo menm, ou te ka pa jwenn gason sa pou w ap byen viv. Gason sa k ap okipe w nan kay la, gason sa k ap ba w, gade k ap ba w bon sèvis sa, k ap ba w bon kado, k ap depi l vin sot travay pòch li se nan men w li rete a. Se paranl, si se pat paranl cheri ou pa tap jwenn gason sa, fok ou mete paran yo an valè, se pa paske pou imilye paran yo non, wap toujou bay paran yo valè nan fwaye an avèk limit ok, paran paran youn nan paran yo ka toujou chwazi vin fè yon 2 semèn avèk nou, aprè sa yo mare pakèt yo yo ale avèk limit, toujou ba moun yo love men fok ou eklere anpil pou jere paran gason yo, de menm tou pou gason fok ou eklere anpil tou fok ou konn kòman wap jere paran fi yo. Pase si fanm nan li menm paran l pat prezan, paran l pat la, ou pa tap jwenn fi sa. Pou jwenn fi sa byen edike, lè fi sa pale yon kote tout moun se felisitasyon, lè fi sa fon bagay pou ou tout moun felisita, non, fòk ou kapab mete paran fi an valè, ba yo respè. Gen gason k pa respekte paran fi. Fòk ou bay paran fanm sa respè paske si se pat paran fanm sa, fanm sa wap bay bon pwent sou kabann nan cheri, Si se pat paranl ou pa tap jwenn fanm sa pou ta bay bon jan pwen sou kabann pou ta lave ti rad ou pou ou fè manje pou ou gade pran w an konsiderasyon pase ti rad ou lè wap soti pou ap gade w fè tou lè bagay pou w anndan kay fòk nou aprann respekte paran medam yo ki te fè nou jwenn medam yo ok si tout fwa ke nou jere tout ti detay ke m sot bay nan kesyon de sijè divòs lan nou pap arive divòse. Maryaj nou pap arize aa pòdon aa rive kraze enfo ok nap arive jere sa timoun nou yo ap gen valè nan fwaye an timoun nou yo pap gen dezavantaj men ap gen avantaj nou menm tou nap gen avantaj nou pa bezwen al fè separasyon byen ok nou pa rive nou pa bezwen rive jiske la pran san nou pou nou byen jere bagay yo pran san nou pou nou byen konnen kòman lè moman an pale a rive lè tout moman yo rive pou nou fè yo an òd epi konsa. Nan va jere kesyon bagay divòs nan maryaj yo. Se la mwen mete fen avèk dènye seyans emisyon sa, sijè sa pardon nan emisyon sa ok. Ou menm ki poko abone avè chanèl lan fèl pou kapab jwenn tout lòt videyo nou yo. Envite zanmi w fanmi w vin abone avè chanèl lan. Mèsi mèsi nou fè kèm kontan m pap janm sispann di sa ok. Mwen remèsye tout moun ki pran letan ansyen abone, nouvo abone, tout moun ki pran letan pou te fè sa pou mwen nap ret jwenn ankò nan yon lòt video menm malgre ke m te di jou pou l te tonbe a l pa tonbe men nou te pran ok anpil pasyans mwen remèsye moun sa yo tou mèsi a la pwochèn.